Kèk request deja la. Èd gen yon moun sou tande Wendy? Sa w konnen m egare menn m pa fò.
Gade, m tèlman voye request, yo tounen foumi.
Wi. Mwen menm m ap chache, m al gade nan demand devitasyon, m ap gade ki moun ki voye envitasyon men m pa konnen pou m voye demand lan pou ou, m pa konn kijan pou m fè. Ok, se konsa. E tèlman gen chinwa k ap voye demand, m pa wè moun mwen bezwen yo. E se poko pou m.

Ok, pito ou pa leta le pito sou pwojè ki soti a la a. Konprann? An tou ka, an tou ka, an tou ka, m gen 2, m gen 2, 2 ekip k ap jwe, m gen Jolèv Monvè k ap jwe, m gen Kay Blan k ap jwe, m panse ke m ka ret nan mitan sant lan, ou konprann, pou m ap kontwole 2 ekip sa yo. Klè? Klè. E la a m ap chita. An fon ti, an fon ti pale, an fon ti elabore sou Kay Blan. E Fon ti pale moun yo de verse ou a paske gon pakèt bagay ou di e m kwè ou fè edikasyon moun yo ou esplike moun yo pakèt richès ke nou genyen ke yo inyore ke nou ka eksplwate
bon gen kèlke moun ki ka fè inyorans ki pa konprann vrèman, k ap fè inyorans, ki fè kòmsi yo pa konprann, poutan se kreyòl ki pale, tout moun konprann ki sa k ap di yo. E m ta renmen ou elabore plis pou yo, pou yo. Trè byen.
Bon, w ap pèmèt ke m di moun yo tou, lè ou te envite m sou pwojè a, ou te klè ke ou vle fè yon koub 90 degre pou bay moun nan yon sipriz. Ou te klè sou sa. E lè w te pataje avèk mwen sa ou genyen kòm nostalji lè w nan po yon dyaspora k ap chonje zaboka, ou konprann, k ap chonje labapen. Donk, mwen mwen te di w enben men sa n ap fè, m ap kite w kòm nèg nostaljik la, mwen m pral pran pati ke m ap montre w ke w pèdi a. Paske anpil fwa lè moun yo vin sou entènèt la, se kawoutchou k ap boule, se tout move bagay yo. Donk mwen kwè l te nesesè pou n montre moun yo odela de tout bagay yo tande ap pale de Ayiti a, se yon paradi l ye. Laprèv, nan mizik la, nou pwouve ke, e san manti, prèv yo la, nou pwouve ke efektivman, se pa, se pa pwoblèm, se, gade, pwoblèm Ayiti a, se pa pati, se pa pati demografik, jeografik la ki gen pwoblèm nan. Se nou. Paske, paske, pou tèlman nou gen bagay nou genyen ke moun ka anvye, pou tèlman gen jalouzi nou ka fè moun fè, se yon bagay terib li ye. Men malerezman, lè yon moun vin sou entènèt la, se lòt zen sèlman, lòt bagay negatif ki enterese yo. E m te pran nòt, yo te di m, Bic, Mwen anvi vann on lòt Ayiti paske Ayiti sa l manke m. Ou te di m li pèsonèlman. Ou di m kote w ye a gen defwa lè w leve, se mayi boukannen y ap manke w, se pate anson y ap manke w. E nou ka wè sou gwoup la tou, pa bliye, pa bliye swit la, swit sa w ta pral di. Nou ka wè sou gwoup la pandan videyo a ap choute, Lè wap voye imaj yo pou mwen, lè nap manje maymoune a fèy, lè nap bwè ju sitron, lè nap manje pwason yo, wap voye imaj sa yo, m di ah banm sot sou gwoup la oubyen m bloke nou paske Monchè, monchè, sa a se, sa a se Dye wi, Dye toujou ap rele m, di m, bay King nan yon swèl pou mwen, mwen voye yon foto ba ou. Donk, jisteman, mwen menm, jisteman, King, mwen mwen te vle montre moun yo ke efektivman se yon paradi Ayiti a ye, malerezman. Pou sa m di malerezman paske gen moun jiska prezan li poko vle admèt konprann li. Se nou, pwoblèm nan se nou li ye. Paske travay n ap fè aletranje yo, nou ta kab fè isit tou. Mwen menm anpil dyaspora ke m rankontre lè m vwayaje, lè w ap pale a moun yo, ou wè se kò moun yo ki laba a. Men, fò n dakò tou moun yo Par rapport ak tout sa ki gen nan peyi a la a, yo pa ka vini vre. E se pou sa m byen kontan lè nan vèsyon ou di, ou di mesye dirijan yo pran responsablite nou. Paske menm si nou gen tout volonte pou nou tounen lakay nou, si dirijan nou yo pa ranje l pou l fèt, n ap mouri avèk nostalji, avèk bòn volonte. E bòn volonte pa sifi. Ou konprann? E se pa ti dyaspora ki anvi antre, ki anvi vin envesti, ki anvi vin pran retrèt nan peyi a. E gen dyaspora tou ki lè l gen ti vakans lan, l pa anvi al Sendomeng, lakay li, pou l al pwofite de plaj yo, pou l al manje, pou l al, pou l al, yo, gen pakèt manje la, pandan m la m pa ka jwenn yo. M pa ka jwenn. M pa ka manje mango, mango fransik, m pa ka manje mango madan blan, gen yon seri. Nou se sèl peyi sou planèt la ki ka fè mango fransik. Nou nan lachipèl de zanti nou chita nan gòl, gòlf di Meksik, pi klè.
Ou pa ka jwe. Afè mango fransik la, gade, foumi, afè mango fransik la, Yo ka pran ti plant tu l, yo ka al eseye trafike l, trafike motè a. Gwadloup gen plant lan ki soti Ayiti, yo plante l. Byen si, byen si. Y ap eseye trafike l, y ap trafike l e se yo se l adapte a lòt atmosfè. Men se la a, mango fransik la, se la a. Se la li ye. E se sèl nou ki gen sa. Yeah, e son pakèt bagay nou inyore menn, nou inyore, ki domaj, ki domaj. E m panse chak grenn Ayisyen ta ta sipoze chache konn istwa peyi yo. M sezi wè gen de moun k ap di se lè w di sa yo konnen l. Wi, men e jisteman, e se pou sa m vle montre atis yo. Enfliyans nou an, nou gen lòt bagay nou ka fè avè l, nou ka fè edikasyon tou. Egzakteman. Paske o final, gon nivo enfliyans ou vin genyen, pawòl ou peze. Li ka detwi, li ka konstwi. Ou ka fè chwa pou w detwi oubyen pou w konstwi. Jodi a, menm etranje ap kesyone, gen menm etranje ki pa t konnen ke sèl nou gen mango fransik la. Bon, m ap pale de etranje, gen Ayisyen ki poko dakò, ki poko konprann
ke se sèl nou menm ki genyen l. Kanal du vent ka bay tout Karayib la kouran.
Eske ou wè, e nou pa eksplwate l. Ou konprann? Jiska prezan nou nan eta ou.
Epi se nou ki bay libète tete, se nou menm ki enspire fyète te, nou gran nou bon nou se bon tete, klima nou an pi bon pase tout kote tete. Mwen menm m fè eksperyans lan, m fè eksperyans lan Okap nan tounaj la, bòdè Se choute, manje. Lè nap pale de manje bòdè yon seri de gran bout krab. Wi. Yon seri de bòdè. Nou te enjoy, nou te enjoy tounaj sa. BTS la pou yo. M panse se nan semèn nan la nou ka lage l. Pwason, oma, wè ki bagay m di a m pral bloke nèg yo. BTS
mwen ke nou ta dwe lage l pi plita m kwè se demen si Dye ve. BTS. Epi jan nou di lè mizik la. An Ayiti nou gen pi bon vetivè a bòdè. Jan ou tande l nan mizik la. Kleren nou an pi bon ke vodka.
E se vre. Klè. Klè.
Se vre.
Non men se pa jis yon fraz, se pa voye moute. Syantifikman pwouve.
E se de richès nou inyore. Nou inyore yo, nou pa pale. Ayiti se pa sèlman Pòtoprens. Se pa sèlman Pòtoprens. Se vre fòk nou denonse sa kap fèt la, vyolans lan fòk nou denonse l pou nou jwenn yon ale mye. Men gen lòt bagay ke nou ka vann. Yon chadonyè, vil chadonyè, li tan menn. Vil chadonyè, gen yon bann ki vin ap bwè nan yon bann kote aletranje. Se la a. Se vil chadonyè kap ponpe yo. Bon rezen. Yeah, bon rezen. Bon rezen. Jan ou wè Bilolo Kongo renmen di l la, Le pauvre c'est celui qui ignore sa richesse. Se sa kap pase nou la. Nou gen tout bagay yo la, nou pa konsyan, nou pa konnen epi nap plenyen. Alò ke tout vreman tout bagay la, nou pa genyen yon politik pou nou rapatriye sa n genyen. Nou toujou met nan tèt nou se kay vwazen an l pi bon. Men anpil bagay nal manje kay vwazen an se lakay nou l soti. Ou konprann? Ou poko janm achte yon mango fransik pandan w kotoye a?

Nou lap gaspiye lakay nou, nou pa ba l valè. Alò, ban m fè yon ti kòmantè rapidman, paske m ap gade kèlke kòmantè moun yo fè. Gen moun ki poko rive sezi esans mizik la. Yeah. Ki vrèman poko sezi l e m panse li enpòtan pou nou fè yon ti pale avèk moun yo sou sa. Yon dyaspora ki nostaljik chaje bagay sa patou dan lemond. Se yon dyaspora, yon Ayisyen k ap viv yon lòt kote ki nostaljik, nou pap menm ka antre nan konte sa, nou konnen l deja. Mentnan, ki sa n ap eseye di nan mizik la? Gen moun ki di, e nou menm nou laba n ap mande moun antre. Yo poko konprann esans mizik la. Se pa paske, se pa paske mwen oblije ret laba paske peyi m pa bon ki fè m pa dwe rekonèt ke m gen richès lakay mwen. Se yon bagay. Kounye a, ya.
Sonje sa w pral di, e nou pa di w kite ka blan an toutsuit, antre Ayiti. Ou se lè pou al kontribiye nan chanjman peyi ou. Ou konprann? Mwen panse tou, yeah, mwen panse tou, si ou kòmanse kiltive mizik la nan tèt ou, ou pap bezwen yon gran maton pran sa kòman ou vin la a, sitou jan Ayiti ye la a, fò n onèt. Men, fò. Li kòmanse vin yon demach nan tèt nou.
Paske nenpòt. Ou pran l.
Si peyi w ap mache, pa gen kenn lòt kote w ap pi alèz. Paske ki fè dyaspora pa vle vin antre? Lè l antre la, l gen twòp pwoblèm ke l pa ka rezoud. Nou konsyan de sa tou. Fòk peyi nou, fòk gouvènman peyi nou konnen tou, dyaspora yo anvi vini, yo nostaljik. Se pou y ap. Se rezon k fè nou di yo pran responsablite yo pou nou ka antre. Yes, se sa k fè w di fò l pran responsablite l. Bon, se demach la sa. Demach la se ke youn kòmanse di lòt, ki sa nou kapab fè pou ke 5 an, 10 an, 20 an, 50 an apre, se lakay nou pou n ap enjoy paske nou gen tout bagay k ap pèmèt nou enjoy yo.
Nou gen yon klima ki pa gen lòt kote. Jan ou wè l ye la, se la a li ye konsa. Pa gen yon ki pa gen vre. Nou pa p mande dyaspora fè yon bagay moun fou kouri vini pote non. N ap di e dyaspora e peyi nou, li lè pou nou kòmanse fè yon mouvman. Pou nou kòmanse konsyan ke nou gen yon paradi la a, ki sa pou nou fè pou ke, paske ban m di w yon bagay, pandan w wè nou gen dyaspora la a, ki malerezman pa ka antre a. Nou gen moun ki pa pitit tè a, ki ap viv de paradi a. K ap enjoy paradi a. Anpil fwa. E gen moun nan tè a k ap enjoy li, k ap, sa m ta renmen viv yo, se moun yo k ap viv li. A ben jisteman, si moun ki pa pitit tè a yo la y ap enjoy li, an nou fè yon jan pou ke, nou pa gen pwoblèm avèk lòt moun ka vini. Nou se yon peyi k ap resevwa tout moun. Se sa Desalin te vle. Men, Charite byen òdone kòmanse pa swa menm. Si gen lòt moun ki ka vini ap eksplwate bèl lanmè sa a, bèl plaj sa a, bèl bon ti pwason sa yo, anben ann fè yon jan pou n bese pri a, ann fè yon jan pou n chanje peyi a pou Ayisyen ka chita manje yon bèl grenn pwason lakay li anba bon van, kokoye l bò kote li. Konprann menn. Se sa mizik sa a vle, se sa n ap pwone nan mizik sa a. Se pa yon retou toutsuit voun bagay moun fou. Son bagay moun fou an li ou ale non. Nan lekòl yo konn kòmanse fè timoun yo. Timoun yo konprann timoun. Jenès la rayi peyi l paske yo pa aprann li konn peyi l. Tout sa nou anvi sanble sa nou wè nan televizyon an.
Se nòmal ke amezi timoun nan ap grandi li anvi ale. Li pa gen okenn fyète ou pa aprann li anyen ankò. Ou kòmanse pa di l depi nan Ginen nèg trayi nèg ki se fo. Ou kòmanse met de bagay nan tèt li.
Wap defòme l. Li lè.
Fòk. Gen yon peyi fok gen de zom ki pran de responsabilite.